Bonjou bonswa tout moun e nou byen kontan pou nou kapab rentre la ka a yo jodi an dòk zon konnen lan non pa mse Gregory Cassano si tou pa vle fè trop efò ou ka rele m frè Greg tou senpleman e pou fini Donk, jan ou ka wè nan minyati lan, lèt pou li nan deskripsyon an, ou ka wè nou di konsa jodi an nou vin pote 2 meyè sit kote ou ka telechaje liv ou gratis mete sou telefòn ou. Anben, li fasil, sèlman li rete pou kapab swiv ansanm avèk mwen. Sit sa yo, ban m ba w non l avan yo ale pi lwen, avan m ale pi lwen. Premye sit lan, m prale sou pdf drive. Epi dezyèm sit lan se Mèliv. Tou dabò, ou prale sou Google. Ou prale sou Google. W ap ouvè l. E ou prale nan ba de rechèch Google lan. W ap fè klike pdf Drive. Pdf Drive. Se pou ou lanse rechèch lan. Pa bliye, avan mwen ale pi lwen, banm poze yon ti kesyon. Èske ou abòne ansanm avèk chanèl la deja? Pa bliye, abòne w lan, se li menm ki pral ankouraje nou travay pi plis. Se sa k pral fè nou wè ke nou gen moun k ap swiv nou. Tanpri, abòne ansanm avèk chanèl lan, epi like videyo an si w renmen ide an, epi pataje l sou WhatsApp, pataje l sou Facebook. Ann ale sou pdf drive. Avanse, vwala. Kounye a ou rive sou pdf drive pou yon pil men pil liv yo. Tankou tout sa yo se liv. Tout sa yo se liv. Pa egzanp, ban m eseye cheke yon liv pou m wè. E ban m wè. Ban m wè. Banm pran le bac philosophie Banm pran le bac philosophie pou mwen Voilà Ok Voilà Le bac philosophie pou lè nil Voilà men ni Le bac philosophie pou lè nil An nou fon klik sou li Paske m vle moutre w tout bagay. Pa bliye se te M reponn ansanm avèk kòmantè yo. Si w bezwen yon bagay, w ap ekri l anba kòmantè a, w ap di m men sa w bezwen an epi mwen menm m ap fè m ap pote l pou w. Vwala. Men kote w kapab download li an. Ou ka preview, ou ka download. Ok, imedyatman w klike la nan download lan, imedyatman w klike nan download lan, w ap gen aksè pou w kapab download liv lan. Donk. M panse mwen m pa bezwen liv, se enfòmasyon m te pote pou nou, pou nou kapab al download li sou pdf drive. Pa bliye sa rele pdf drive. Kounye a n ap retounen. N ap retounen epi nou prale nou prale egzakteman sou Google ankò. Nou prale klike sou mè liv. Nou pral klike sou Mèli. Mèli. Sa se lòt, sa se lòt sit wèb ke ou kapab jwenn liv gratis sou telefòn ou. N ap kite li mache. N ap kite li mache. Avan mwen ale pi lwen, ban m repoze ou lòt ti kesyon ankò. Èske ou gen tan abòne ansanm avèk chanèl la? Deja, mèsi dèske ou fè sa. Pa bliye pataje l. fè moun abòne ansanm avèk chanèl la. Vwala! Ou rive sou men liv. Men liv lan, li gen plizyè kategori ladan l. An nou pran premye an ki se Syans Liv Gratwi. Se toujou menm sit wèb men liv lan. Pa bliye, li menm li gen plizyè kategori. Syans lan se bagay biyoloji. Vwala! Ou rive sou li. Vwala! Tankou di sentom a la preskripsyon an medsin jeneral, sa se pou moun ki doktè yo, kòlèg, eksetera, nòt de gas sesi sela. Donk, se konsa ou kapab imedyatman ou fin wè l, tankou pa egzanp ou ka klike la pou w kapab telechaje liv la gratis. Deja se te yon plezi pou m te kapab pote videyo sa pou ou, banm repoze w kesyon an, tanpri like videyo an si w te renmen ide an epi pataje l ansanm avèk zanmi w. Se te yon plezi, se te frè w Gregory Cassagnol, Frè Greg, ki te pote enfòmasyon sa yo pou ou, degaje w like videyo an, abòne ansanm avèk chanèl lan, fè yon lòt moun abòne, ke Bondye kapab beni w. Rete lakay ou pandan moman konfinman, lave men w, bay tout moun ki bò kote w 2 mèt, Epi konsa map kapab prezève lavi w humm map toujou gen bezwen w wap toujou kapab gade videyo m yo wap toujou like mwen deja se yon plezi ke Bondye beni w.